Info sportif, info boul, information boul, depi w bezwen sa, wap chèche sport mondial la, wap wè lakay sport mondial la, pou w kapab jwenn sport mondial la, ou prale sou Facebook,

Abone, pataje avèk rezo bèl imaj la, rezo enfòmasyon an ki rele spò mondyal, sa se. Kòman nou ye?
Fanatik foutbòl kòman nou ye? Mwen salye nou. Mwen konnen ke nou tout anfòm, men je di an ke fanatik Barça yo avèk yon gran kè kontan, men mwen menm mwen prezan nan mikwo an pou mwen kapab fè yon ti pale avèk nou sou zafè foutbòl. Fanatik foutbòl, jodi a se yon jou espesyal pou mwen, m ansanm avèk ou nan mikwo an. E kote ke nou pral pale de Real Madrid, Barcelone e tou nou pral desann nan foutbòl lakay nou tou. Nou pral pran o mwen de 30 minit a 40 minit. Jodi an pou n pale de ekip FC Barcelone nan ki frape trè fò e ki ranpòte yon bèl viktwa de 5 gòl a 2. Men, aprè viktwa sa a, sa pa t rete konsa kote ke antrenè ekip Barça a te pran mikwo laprès pou li. Msye pale jodi an tou, kite m di w genyen Juan Laporta ki vrèman genyen nan eleksyon ki vrèman kontinye kòm prezidan klèb Barcelone nan. Genyen anndan ekip Real Madrid lan genyen jwè ki rekipere pou kapab prezan kontre lekip Man City an, jwè sila yo te patisipe nan antrenman jodi an. Nan laj sa a, m pral eksplike w tout detay sa yo, men tou n ap pral fon ti voye je sou foutbòl lakay, jwè nou yo k ap fè aktyalite o nivo entènasyonal lan. Bonjou bonswa tout fanatik foutbòl, kèlkeswa kote w ap gade, kèlkeswa kote w branche emisyon sa a, mwen salye w nan non Granmèt la ki gen tout pouvwa. Men pa bliye la, jodi an, se mwen menm ansanm avè w k ap fè emisyon sa a. Ou dwe di m ki kote wap gade m, ki kote wap koute m, sa trè enpòtan e m toujou gade vrèman kòmantè sila yo pou m kapab salye w an dirèk nan mikwo sa. Fanatik mwen yo, jodi an prezans mwen nan mikwo an se vin pale nou de masak ke Barça fè kont ekip an Sevilje an 5 gòl a 2. Nou konnen ke La Ligue kap premye divizyon espanyòl lan gen yon gwo batèy ladan l la. Men batèy lan kisa l ye? Se Barcelone kap batay pou tèmine kòm chèf La Liga a a fen sezon an la. Genyen Real Madrid kap batay tou pou tèmine kòm chèf La Liga a. Sa vle di ke Objektif lan, youn nan yo bezwen ranpòte La Liga. Men, jodi an la a, fanatik foutbòl pral analize match Barça a e aprè sa tou, nou pral rantre de Real e Barcelone, kiyès nan yo ki gen posiblite pou ranpòte La Liga sa a e m pral prezante w yon seri de rival trè enpòtan e Real Madrid e Barcelone tou e mwen menm avè w nou pral pase nan yon faz analiz trè enpòtan pou w konprann sa m pral eksplike w lan kisa l ye. Pa bliye ke depi w branche pou w se m ki kote w ap gade emisyon an sa trè enpòtan e pou m tonbe nan kòmantè yo pou m kòmanse salye w m ba w love m ba w lanmou de prezans ou la. Pandan ti kout bal lan jodi an nan rankont 28 tièm joune sa a, antrenè Barça a nap repale li Hansi Flick, misye te pran desizyon final jou 2 rankont sa a. Pa bliye ke yè m te fè yon video m te voye sou platfòm sa a e m te pale tou, mwen te eksplike nou kijan antrenè Barça a misye te eksplike nan mikwo laprès Ke jou renkontre Zebida jodi an, se yon rankont ke li atann vrèman ke se pral viktwa pou ekip FC Barcelone nan. Vrèman ke fanatik foutbòl, msye, jodi an, e anndan rankont match bò sa a, msye vrèman pran è pozisyon l. Li monte nan match bòl lan, fanatik foutbòl, avèk fòmasyon 4-3-3 an, Barcelone ki te resevwa ekip Sevilla a nan Camp Nou. E vrèman ke lè w mete foto foto Raphinha ak Vinicius Junior la a, jodi an mwen te pou m pale w de ekip Real Madrid lan e Barcelone de foutbòl. Fanatik foutbòl, jodi an antrenè ekip Barça a, misye

Espa, genyen Pogba sou defans, genyen Gerard Matic ki jwe defans, genyen Cancelo ki te jwe sou alye goch lan, n ap pale de lateral goch lan. Ok. Fanatik foutbòl, jodi an, antrenè ekip Basa a, misye, aprè bèl viktwa sa a, misye frape fò. Misye ki pase nan mikwo laprès lan pou l pale de match foutbòl lan, men ki sa l eksplike, Men kite n di w trè byen, de rankont sa a jodi an, Ekip FC Barcelone nan ki pran 3 pwen nan men ekip map pale w de ekip Sevilla a fanatik football e 3 pwen sa met Barcelone de 70 pwen an premyè pozisyon nan La Liga premyè divizyon espanyòl lan e nap balanse direkteman pa de 28 tièm joune nan konpetisyon an. E Barça avèk 70 pwen genyen ekip Real Madrid lan ki avèk sèlman fanatik 66 pwen. Ekip FC Barcelone nan ki avèk 3 pwen sou tèt ekip Real Madrid lan, fanatik foutbòl kap koute kap gade, 4 pwen sou tèt ekip Real Madrid lan N ap salye avèk Dejan Dejan Dejan ki di bonswa DG kòman ou ye m ap koute ou depi Aken Jan Jan Od Jan Od ki branche depi Aken patnè m kòman w ye mwen kontan w la byenveni sou platfòm Spòmondyal lan jodi an nou pral fon ti pale de foutbòl mwen ansanm avè w. Fanatik football, aprè viktwa sa a Barcelone yo avèk 70 pwen an premyè pozisyon, genyen Real Madrid ki avèk 66 pwen an dezyèm pozisyon, e kote ke ekip Barça a aprè viktwa a, fanatik football, antrenè ekip Barça a misye te pase nan mikwo laprès pou l te eksplike kisa. Misye pale fanatik football sou defans li jodi a. E vre manke misye pale de bon moman Cancelo nan match football la. Misye pale fanatik football mwen yo sou jere minit Pedri an. Misye pale de Lamine Yamal ki te sou ban an jodi an. Men mwen gen anpil fanatik ki ta fè kòmantè si n ap pral pale de Espanyòl yo ki ta fè kòmantè de Lamine Yamal, de Raphinha e avèk konfyans ki rantre nan Hansi Flick pou bay Raphinha choute penal sa yo. Gen anpil pale anpil ki fèt de sa jodi a. M salye avèk yon moun tankou Jean.

Non, ata manyan Ana. Ta byen, ta byen, ok. Fè nan ti kout bòl, tande byen. Jodi an misye pase nan mikwo laprès lan pou l pale de match fubòl lan, li mete pwen, de Pedri Nan match football lan li pale de Lamine Yamal kel pale de dominasyon ki fèt pa ekip Sevilla a, fanatik football. Men an nou antre nan pawòl trè enpòtan yo. Misye nan deklasyonl lan jodi a nap ka pale de antrenè ekip Barça a, nap pale de Hansi Flick. Hansi Flick deklare fanatik football nan mikwo laprès la. Misye di ke Apre rankont sa a, misye deklare, Nou dwe fè kèk bagay pi byen. Pafwa nou te twò dousman nan pase yo e nou te bezwen plis rit. Men nou kontan anpil pou viktwa sa a. Epitou, pou retou Gavi, Pou li, se yon etap enpòtan bon direksyon an ak rezilta a ki te laj konsa. Misye deklare e l fè konnen se te yon bon moman pou li pou Gavi antre sou teren an nan antrenman mwen te wè li byen Li genyen anpil duel yon yonn kont yonn mwen vreman ki sa Ferre la tout moun nan Barça li kontan retounen misye sou teren an li di ke Ronald deside ba li braslè kapitèn nan se te desizyon pa li. Sa montre bon anbyans ki genyen nan vestyè Barcelone an. Fanatik foutbòl k ap koute, k ap gade, jodi an, jodi an ki se 15 mas 2026 la, baselonè yo frape fò avèk yon viktwa de 5 gòl a 2 nan premyè divizyon espanyòl lan Mwen salye avèk Jean Jean ki anba lav lan pa tanm sa ka fèt nan premyè divizyon espanyòl lan yon kote ke Barça yo ki kontinye è batay lan nan premyè divizyon espanyòl lan e de jou an jou yap voye yon mesaj bay ekip Real Madrid lan. Men kisa n konprann de rankont match foutbòl sa a? Jodi an fanatik foutbòl Raphinha misye yonn nan pi bon jwè sou teren an. jodi an kontre advèsè baselone a, Raphinha jodi an ki make fanatik foutbòl e 3 gòl, misye fè premye gòl li pa yon penalite de 9 minit, dezyèm gòl li fanatik foutbòl pa yon penalite de 21 minit, twazyèm gòl Raphinha ki fè tan pa de 51 minit la pase de Fermin Lopez. Misye make 3 gòl, lòt 2 gòl yo make pa Dani Olmo e ositou pa Joao Cancelo fanatik foutbòl K ap koute e k ap gade. Madam mèsye fanatik foutbòl k ap koute m atravè lemond, nou pral pale w dirèkteman pa de Joao Cancelo. Joao Cancelo, misye jodi an ki fè yon bèl gòl, li pwovoke 2 penalite pou Barça. Jwè li jwe ak anpil enèji sou bò dwat lan. Nòt pèfòmans 9 sou 10 de Joao Cancelo. eh vrèman Raphinha ki soti de Neufprince tou eh genyen eh pa Dani Olmo Dani Olmo jodi nan match foutbòl lan fanatik foutbòl misye bon mouvman ant liy yo eh kreye espas pou atak lan eh bon eh koneksyon nan mitan teren an eh m kapab diw nòt misye jodi se 8 pwen 10. Genyen Pedri ki retounen aprè blesi an, misye jwe aprè de 45 an, misye jwe apreprè de 45 minit ak bon kontwòl balon an, e misye fanatik foutbòl kapab di w distribisyon pase yo te Enpòtan pou ritm ekip lan, nòt 7.5 sou 10. Genyen Gavi ki retounen sou teren an aprè fanatik foutbòl absans aprè absans li. Misye fè bon djyèl fizik ak anpil enèji. Te resevwa braslè kaptenn nan pandan match lan, nòt pèfòmans misye jodi an se 7 sur 10. Gen Lamine Yamal antre kòm ranplasan, mete vitès nan atak lan, kreye kèk aksyon danje sou zèl lan. Fanatik football kap koute e kap gade, tande byen e m kapab di nou fanatik football mwen yo, Analiz kolektif ekip Basa jodi an, ekoute byen w, Atak trè efikas, gen 5 gòl ekip lan jodi an, m kapab di w kreyasyon okazyon, anpil aksyon sou zèl yo. La m pral fè w konnen pou Posesyon balon an, Barcelone kontwole rit match lan e n kapab di w feblès defans lan pran 2 gòl, se sa w pa wè 2 ekip la se Barcelone nan, pran 2 gòl sa montre gen bagay pou amelyore pa antrenè ekip Barça a. Antrenè Hansi Flick menm te di ekip lan dwe pase balon an pi vit ak fè plis Presyon lè yo pèdi balon an a se nòt ke antrenè Barça a te pase ba jwè Barcelone yo. Fanatik football e Barcelone montre gwo fòs ofansif li jodi an, espesyal ak pèfòmans Raphinha ak Cancelo, retou Pedri ak Gavi se yon gwo nouvèl pou ekip Barça a anvan sezon an tèmine. Fanatik kout manman yo retou Pedri tande byen retou Pedri ak Gavi anndan mi tèt ekip Basa a eske vrèman ke jodi an e Basa yo montre yon demostraksyon fòs ki kapab voye yon gwo nouvèl bay tout advèsè Barcelone yo nan fen sezon an si n pral pale de Real Madrid le Real Madrid kontre Basa le 9 mai. Genyen Atlético de Madrid kontre Barça le 4 avril, men pa bliye ke Barça le 18 me a la, li pral genyen Newcastle ke li pral resevwa nan Camp Nou a ki se yon rankont trè enpòtan pou ekip Barça a. Prezans Pedri ak Gavi, fanatik foutbòl e vrèman ke antrenè ekip Barça a santi ke mitan teren lan ogmante ke bagay yo Pap menm jan sou teren an. M sali avèk yon moun tankou Corn kòm si yo li menm. Nan sali avèk Corn m pa nan misye byen non se Homme d'affaires ok Homme d'affaires pa tanm sali w ki di li pa imilye se bidjabaz. E bon bon sevilla bay de gol bon antouka fanatik la di pa Emilil antouka bon bagay m dakò ak kòmantèw la e vrèman fanatik foutbòl kap koute kap gade zanmim yo ki avèk mwen la e sou platfòm nan tande byen tande fanatik yo aprè match sa ki jwè ki merite tit meyè jwè match lan vrèman ke Raphinha make 3 gòl Raphinha make 3 gòl e Cancelo make, gen Pedri, Dani Olmo ki bay bon sèvis nan match lan. Bon ke fanatik foutbòl, aprè rankont sa jodi an la a, gon pakèt kesyon k ap poze. Gon pakèt kesyon k ap poze, pa bliye ke m pral nan Real Madrid la m ap vini paske Real deja gen jwè disponib kontre City la. Tande, gon pakèt kesyon k ap poze la a. Barcelone prepare pou gwo batay kontre Newcastle. Men map di nou ke trè byen, retou kontre Newcastle lan le 18 Mars fanatik football pa bliye ke le 17 Mars Real gen pou jwe kontre ou kwè le 17 Mars Real ap jwe kontre City? Mwen kwè sa hein fanatik football tande le 18 Mars Barcelone pral resevwa ekip Newcastle lan nan kap nou. Basa yo, apre rankont yo jodi a kont Rezi Biya, yo pral resevwa Nukas lendi 18 mas nan retou uityèm de final Lig dè Chanpyon an. Men antrenè Basa a prepare pou konba. Prezans Pedri e Gavi anndan mitan teren ekip Basa a bay kè sote. Jodi a, genyen yon gwo demonstraksyon fòs ki fèt Demonstraksyon sa a ki frape Sevilla se gòl a 2. Men tande byen m pral di w yon bagay yo. Pandan ane 2025 a ane 2020 tande byen pandan ane 2025 a ane 2024 lan Barça poko bay Sevilla yon 5 gòl.

Bassar vire bagay la nan men ekip Sevilla a. Men, lè m ap pale avèk ou konsa a, men se sa k pral pase fanatik foutbòl nan fen sezon an. Men ann ale, men gen bagay enpòtan m pral eksplike ou fanatik foutbòl mwen yo de fen sezon sa a. Fen sezon an, ann ale, èske Real Madrid kapab ranpòte La Liga a? Tande byen, èske Real Madrid kapab ranpòte La Liga a. Eske Barcelone yo ap gen kontwòl La Liga a menm ke mwen yo genyen de 4 pwen an premyè pozisyon. M salye avèk yon moun tankou de Chery Jean Paul ki di m sou platfòm sa a, òm dafè k ap gade m, Jean Rod ki la tou. Mwen di nou byenveni sou platfòm sa avèk mwen, pa bliye ke nou gen dwa poze kesyon nou vle e nou gen dwa di sa nou vle epi m ap gade kòmantè yo m pale avèk nou. Fanatik foutbòl, Eske Real Madrid kapab ranpòte La Liga a? Eske Barça kapab ranpòte l? Ann ale! La Liga a pral tèmine fanatik foutbòl mwen yo le 23 me 2026 la. Baselonè yo avèk 70 pwen, men genyen ekip Real Madrid lan, tande byen sa m pral eksplike nou la a, Baselonè yo avèk 70 pwen, genyen ekip Real Madrid lan ki avèk 66 pwen. Men gen yon bagay trè enpòtan ke w bezwen konnen nan sa m pral eksplike w la a. Real Madrid jwe 28 tièm joune a e ke Barça jwe l tou a vle di ke Barça genyen 4 pwen an plis ke ekip Real Madrid lan. Fanatik mwen yo nou nan mwad Mars nou pral pran mwad Avril e mwad Me an antre e mwad Mars lan mwad Mars lan rete Barça yon sèl rankont nan La Liga a Lòp kap gen mwa davril ap rete de 4 rankont nan La Liga a e mwad me an ap genyen de 5 rankont nan mwad me a. Sa vle di ke m kapab di nou rete Barça de 10 match nan La Liga premyè divizyon espanyòl lan rete tou a Real Madrid de 10 match nan La Liga sa. Men nou pral gade Kiyès ki kapab ranpòte La Liga? Antrenè Barça a, misye gade, yè l fè yon gwo deklarasyon. Li pale de 3 match Barcelone pral jwe lakay li nan jou la, pandan mwad mas la.

E fòk ou bat pou sezi sa k ap sot nan bouch li epi pou analize ki sa misye ap prepare e ki sa k ka rive nan fen sezon. M salye avèk Ousmane Emile ki sou platfòm sa a. Fanatik foutbòl, misye te mansyone ke match Sevilla sipoze vini yon viktwa pou li. Vrèman, li ranpòte 5 gòl a 2. E le 18 mas lan la ke l pral afwonte ekip Newcastle lan nan Lig dè Chanpyon e misye pral batay pou l ganye ekip sa nan Camp Nou e l pral jwe kont Real Rayo Vallecano le 22 mas lan l ap resevwa rankont sa e misye atan 2 viktwa. E se la m pral vin avèk ou, nou pral gade kijan e fanatik football mwen yo sezon ap tèmine pou Barça eske Barça kapab ranpòte la Liga eske Real Madrid kapab ranpòte ann ale fanatik football nan fen sezon an la pi gwo rival Barcelone nan fen sezon an se Atletico de Madrid e ekip Real Madrid lan nan la Liga an nou gade konbyen ekip ki kapab bay Barcelone pwoblèm

E Barcelone lèl resevwa ekip lakay li se pral trè difisil pou bat li lakay li. Sa vle di ke Barcelone rete avèk yon konfyans poul ta bat 5 rankont sa yo pral jwe lakay yo. Men an nou kòmanse poze kesyon la a. Tande byen. Barcelona yo le 4 mars 2026 le 4 avril 2026, yo pral jwe kontre Atlético de Madrid anndan lakay ekip Atlético de Madrid lan. Eske Barça, tande byen fanatik a m pral esplike nou la a, kite m vini avèk nou avèk pi bon limyè paske la a m ap pale nou de Barça e Real Madrid kiyès ki kapab ranpòte La Liga an pou sezon an. Le 4 avril 2026 lan, ke Atletico de Madrid pral resevra Barcelone lakay ekip Atletico de Madrid lan, eske la n kapab di nou Barça pral bat Atletico de Madrid anndan lakay ekip Atletico de Madrid lan? Se gwo kesyon sa a, map di ke la Atletico de Madrid pral resevwa Barcelone. Si Barcelone ta bat Atletico de Madrid. Anndan lakay ekip Atlético de Madrid lan, baselonè yo ap mete yon kontwòl total sou La Liga a. Vrèman ke fanatik foutbòl, lè m ap di nou sa, si baselonè yo ta ranpòte viktwa kontre Atlético de Madrid, y ap mete yon kontwòl total sou tèt La Liga. Men, kesyon pral kòmanse poze la a, le 22 mas 2026, Real Madrid pral resevwa Atlético de Madrid nan 29 vyèm joune La Liga premyè divizyon espanyòl lan. Si Real Madrid ganye Atlético de Madrid Nan Bernabeu an, Real Madrid pran 3 pwen sa a e l ap genyen yon sòm ki aprezante 10,69 pwen. Fanatik foutbòl l ap toujou an dezyèm pozisyon dè do ekip Barça a ki genyen 70 pwen, men pa bliye ke Barcelone pral jwe kontre ekip Rayo Balekano an kay ki pral 29 vyèm jounen an Si Barça ranpòte viktwa kont Rayo Vallecano, Barça pral gen 73 pwen, Real ap toujou ap pral vin genyen si l bat Atlético de Madrid. E se sa k fè ke si Real Madrid bezwen ranpòte La Liga a, Real pa sipoze nan pèdi match. E si Barça bezwen ranpòte La Liga, menm jan n kapab di w Barça, Baselonè yo pral jwe 5 match lakay yo anvan La Liga tèmine. Real Madrid ki deja 2 5 match lakay yo anvan La Liga tèmine. Gran rival Real Madrid fanatik foutbòl mwen yo pral jwe la a, apa de Barcelone n ap pale de Atlético de Madrid le 22 mas an, men Barça Real pral resevwa Atlético de Madrid. Sa vle di ke si Real ta rive stope ekip sa a, Real Madrid deja gen yon gran avantaj paske lè m pral mete 36 tièm jounen an pral jwe kontre Majorca le 4 avril ou vè manke nou ret an konfyans Real ap bon le 11 avril Real pral resevwa Girona nan Bernabeu an fanatik Real Madrid yo ret an konfyans ke yap bon le 21 avril Real Madrid pral resevwa ekip Alaves lan fanatik Real Madrid yo rete kwè ke Real ap bon sou Deportivo Alavés le 25 avril ke Real pral jwe kay ekip Real Betis la. Men nou konnen ke Real Betis toujou kanpe nan yon faz pafwa ke yo konn met Real an difilkite lè yo resevwa Real men ke fanatik yo rete kwè ke yo kapab bon la. Kont ki Espanyòl ki pral resevwa Real Madrid Ok sa trè enpòtan si nap gade ke si soti mwad mas lan mwad avril ki real ap bat ekip e 2 me li bat espanyòl e baselòn si lap bat ekip de mwad mas lan li pran mwad avril lap bat ekip lè nou gade le 2 me 2 me la ke barça gen poul jwe tou kontre ekip osasuna a E aprè Barça ta fin kòmanse bat ekip mwad Avril Real ap bat ekip tou. La ke fanatik foutbòl, si Barcelone rete toujou de 4 pwen an plis, Real toujou aba de de 4 pwen an. Men atansyon nou pa konn sak ka pase ant ekip yo. Men pa bliye ke sak pral deside Se Clasico a ki pral deside kiyès ki pral ganye La Liga tout bon vre. Se Clasico a. Men lè n ap pale de Clasico an, fanatik foutbòl, lè n ap pale de Clasico an ki pral deside kiyès ki kapab ranpòte La Liga a, men pi gwo danje ki gen nan sa a, se ke mwen wè se Barcelone ki pral resevwa ekip Real Madrid la. Se Barcelone ki pral resevwa Real Madrid nan Clasico ki pral jwe nan mwap me a. A vle di ke la deja prezante yon danje pou ekip Real Madrid lan. Men gon bagay nou dwe poze tèt nou kesyon la a dirèkteman. Si Real al bat City lakay li le 17 mas sa a, Real vin yon danje. Tande byen sa m pral esplike nou la. Si Real travèse an Angletè pou l al bat City lakay li, Real prezante yon danje. Son bagay enpòtan m di nou la a e gade sa m di a mezire. Si Real Madrid ta va al bat City lakay li, Real ap vin yon danje ni pou La Liga ni pou Lig dè Chanpyon. E lè n ap pral pale de Lig dè Chanpyon, fanatik foutbòl, ekip Real Madrid lan kote l ye la a, si Real kòmanse ap frape, Real èske l pral afwonte Bayern, li pral afwonte lòt advèsè k ap vini yo, Men si Real pase lekip City an, Real gen chans pou l rive lwen, men ki konnen gen anpil lòt gwo k ap vin anfas li. Men pa bliye ke gen fanatik k ap di Pari bahay bahay, men mesye Real rete Real, Pari rete Pari, Barça rete Barça. Men se trè enpòtan nou ta wè Lig dè Chanpyon an tèmine pa yon klasiko. Konprann? E koute byen fanatik foutbòl. Real Madrid nan Camp Nou le 9 me 2026 la. E aprè sa ke Real gen pou l jwe kont Real Oviedo, Oviedo, Sevilla e Athletic. Mwen konnen ke pafwa ekip sa yo kapab pote malè kont Real Men match ki enpòtan an se jwe kontr ekip Basa a e ranpòte viktwa a. Si Baselòn bezwen ganye an Liga, sispann pèdi match. E si Real bezwen ganye an Liga, sispann pèdi match. Se konsa m wè l e se konsa tou mwen analize l. E m salye avèk de Ousmane Emile ki nan apatem sa ka fèt, ki kote w branche, ki kote w ap swiv mwen nan emisyon sa a. Kylian Mbappé fanatik football misye e vrèman ap antrene poul afronte City nan jou kap vin la yo men e m te fon pale de retou Kylian Mbappé nan antrenman avèk yon piblikasyon m te fè pa gwoup afriken yo. Men gen de analiz nou wè kap fèt nan kominote an, se pa sèl bò isit lan ki le pale tou nan lòt peyi yo, lòt peyi yo analize e yo gade kontwòl sitirasyon ekip Real Madrid lan e gen moun ki di Gen moun ki di, tande byen fanatik foutbòl, gen moun ki di, gen moun ki di, yo pito wè Real Madrid ap jwe san Mbappé. Men gen moun ki di, Mbappé pa pwoblèm Real Madrid. E gen moun ki di tou, Mbappé, Real Madrid Lè Mbappé pa la, ekip lan manke Mbappé paske Mbappé se youn nan pi gwo tirè k genyen anndan ekip sa. Mwen menm tou, m chou ap swiv yon pakèt kòmantè. E gen moun ki di, pito Rodrygo rekipere, fè retou anndan ekip lan, Alvaro Carreras, men lòt ankò. Men Mbappé lè misye la li fè gòl, lè misye la li li fè gòl ok e pa bliye ke nenpòt ekip sa yo bezwen jwè kap fè gòl men fanatik foutbòl gen moun ki di lè misye la se tankou menm menm jan ke Paris jan Paris tap fonksyone an se menm sa yo wè o Real Madrid. Mesye pakèt kesyon kap poze. Men ou menn kap koute kap gade mta renmen dim kisaw panse, kisaw wè de tout kesyon sa yo kap poze an paske mwen menm jiska prezan map gade map swiv. Men ekoute byen fanatik foutbòl. Misye gen prezans li o Real Madrid. Vrèman pa gen manti nan sa. Pa gen Herve Monte. Misye prezans li depi lè misye rive e bagay yo chanje e se sa fè ke Carlo Ancelotti te oblije lage cha a. Men eske si fanatik foutbòl tande, eske si yon klèb tankou City, yon klèb tankou Barcelone, yon klèb tankou tankou m ka pale de klèb medyatisik. jiska prezan e kalman sou list ap la eske tande byen fanatik eske ale kalou anseloti em florentino ranplas yon antrenè ki pi miyò ke misye jiska prezan kesyon kisa liye em xabi alonso misye prezan. Misye pa bay yon rezilta miyò ke Carlo Ancelotti. E m kwè ke prezans, e m kwè ke Florentino, tout sa l ap fè la a, misye ap chèche yon antrenè ki pou bay rezilta ke e Carlo Ancelotti konn bay anndan ekip sa a. E se sa fè ke byen, Ou wè moun tankou Arbeloa, Arbeloa oblije ap kopye sou Carlo Ancelotti, kounye a misye vin fè bagay ke vrèman e m kapab pale w de Xabi Alonso pa t fè e misye pa t vle fè, misye pa t met pasyans pou l te fè tou o Real Madrid. E Arbeloa kòmanse jwenn konfyans fanatik yo e konfyans jwè yo tou. Sou ban Madrid nou an, remake,

kontre ekip nan pale de ekip LG an men anpil moun ap poze kesyon prezans ti jèn sa yo a ki kalite pèfòmans yo devlope sou teren an e anpil moun ap poze yon pakèt kesyon lè ke yo voye Xavi Alonso ale yo pat kontinye a misyon nan ekip la Men, dapre tout deklarasyon, sou tout detay ke m te rive, m te fè ak konnen ke yo t ap chèche yon antrenè ki ki konprann Real Madrid, yon antrenè ki genyen san Real Madrid k ap koule nan yo menm, se sa ke yo t ap chèche. Remake, yo tou mete men sou ti bonnonm sa a ki rele m ap pale w de. Arbeloa. Arbeloa frape e misye ap fè demonstraksyon pou l bay rezilta. E m te pale de fòmasyon yo, jan misye te kab yon fòmasyon de kat kalite. Fòmasyon kat kalite a trè anfòm. E n ap gade ke kote Mennen se ok men non. Fòmasyon kèk ta di an trè anfòm. Jodi an fanatik foutbòl genyen jounal lan ki pale de Kylian Mbappé ak Alvaro Carreras e fè konnen ke ap fè tout sa yo kapab pou yo disponib pou gwo chòk la kont Real kont City nan an Angletè. Jean lan fè konnen bon nouvèl pou fanatik Mbappé pou fanatik yo Mbappé retounen antrenè a ak gwoup lan epi li gen plis chans pou li nan lis konvokasyon an pou match uityèm retou uityèm final chanpyon lig la. Jean lan fè konnen Carreras fè pati yon Fè yon pati nan sezon an tou, nan sesyon an tou. Epi li espere retou nen nan ekip la men gen gwo dout sou prezans Raul Asensio ki toujou gen doulè nan molè li. Pa bliye ke Real gen yon pakèt jwè ki blese la. Rankont sa ki pral jwe ledi 7 mas 2026, Manchester City kontre Real Madrid, fanatik foutbòl. Tande byen, si Mbappé retounen, èske ou panse li kapab fè diferans lan kontre City? Se yon pakèt kesyon k ap retounen mesye. Fanatik Real Madrid yo, reponn mwen non. Tande byen, m ap di nou yon bagay. Tande sa m ap esplike nou. Si Mbappé fè retou Humm retounen eske nou panse kapab fè diferans ankò de City? Se Mbappé la e nap gade ke avèk absans misye ki kalite bèl match li jwe men eske nou santi ke retou misye ke yon gran diferans kapab fèt yon pi bèl match kapab jwe? Men, m ta renmen di n, kisa nou panse de sa? Kisa nou panse si misye fè retou, si misye retounen nan ekip lan, èske misye pral fè gran diferans lan? Men nou konnen ke se City k pral resevwa ekip Real Madrid lan, e nou kwè ke aktyèlman la, ke Lanmou ogmante o Real Madrid men ke Dame nou dim kisa nou panse si misye retounen eske diferans la fèt kanmenm kontre ekip vrèman City an tande byen ann kontinye fanatik foutbòl mwen yo vrèman mwen te pote detay sa pou nou de ekip Real Madrid lan avèk ekip vrèman Barcelone an. Mwen te pote anpil detay, enfòmasyon pou nou de ekip sa a. Men ke nou gen pou nou ta pale de ekip lakay nou yo, medam yo, mesye yo, kòman yo ye. Men mwen kwè ke sa sipoze retounen nan yon emisyon espesyal. Li fè 10 è 23 minit, mwen te fon ti pase pou nou te pale de match Barcelone nan, mwen tèmine avèk nou, map di mèsi avèk tout fanatik ki te prezan, nou salye avèk Ousmane Emile avèk Carl de Chery Jean Paul ki te la, mèsi anpil patnè pam paske nou te la avèk mwen, mèsi mèsi anpil, nap retounen demisye vle nan lòt enfòmasyon ki nan aktyalite foutbòl la.